Ok Mwen pou mwen menm Depi an 2003 Lòske m wè ke N ap franchi dwat San ke nou klas politik la pa ka fon akò Avèk Jean Bertrand Aristide E Jean Bertrand Aristide pa ka fon akò avèk nou menm Mwen di a le problème est Haïtien d'abord. Pou mwen menm mwen se yon pwoblèm ayisyen dabò. E m panse ke mesye m pa konnen si pou nou pran nou oserye pou moun k ap gade nou deyò ok. Paske sa nou di jodi se pa li menm nou fè demen ok. Nou di de bagay e nou fè dotre choz. Bon m panse ke an tèm dopozisyon nou te fè travay nou fas a la deriv de phtk. E il faudrait ke te gen moun ki te kanpe devan yo. Men pandan ke nou kanpe devan yo nou tou, nou kreye yon pèsonaj jan Bernard te, jan Beliard te di la devan moun. Nou konstwi yon imaj. Moun yo kwè nan yon bagay nan nou menm. Ok? Nou di de bagay ke moun ka rankontre Jovenel nan lari son ti vakabon li ye nou bal nenpòt kalòt. Tèlman misye enkonsisyonèl ilegal. Anpil moun konprann trè mal Pandan ke nou tap kritike Ariel ki te deja resevwa sipò de nominasyon de la part de Jovenel, anpil moun wèl dwòl pandan ke nou sòt di sa, nou fè moun kwè ke nou son nou gon posisyon Bon, m pa pral di l ekstrèm, but men yon pozisyon ki te dwat, ki te lojik nan pil moun ki te panse ke Jovenel Moïse te te ilegal. Ok, m konprann ke nou vle fè deplasman swa paske m panse ke gon mank dimajinasyon lakay nou menm, paske nou fè yon sèl politik mete moun nan lari. E jounen jodi a nou reyalize ke E senatè a sot di l la, yo bloke moun yo, nou pa ka mete moun deyò, nou pa gen kapasite de mobilizasyon ankò, enben nou pote boure n fon akò. Ok, paske nou pa abitye fè sa. Nou abitye plis mete, fè presyon lari pou nou ka jwenn sa n jwenn la. E se petèt sa k fè ke nou fè l osi mal ke jan n fè l la, lefètke nou pa abitye a fè sèt demach de negosyasyon e de fè l. E kòm nou wè ke nou panse ke nou pran pwopriyete oubyen an anglè ownership opozisyon an paske se nou menm k ap pran gaz, se nou menm ki te nan lari, se nou menm k ap mete moun e nou eseye rekipere se ki pe etèt rekipere nou kouri fon akò e bon se petèt se akò a ki ka fè nou la jounen jodi a tou se petèt benefis endividyèl ke m wè bòt mwen wè trè mal pou yon opozisyon konsa ap fon akò le jou menm a la siyati de lakò. M pa wè prizonye politik, m pa wè de bagay ki ta fèt. Paske mesye se pa jwèt non mesye. Pou n al fon akò avèk Ariel ke nou t ap kritike ki senbolize Jovenel Moïse ok e fini pou au jour de l'accord, à la signature de l'accord pa gen de bagay tanjib. Ke pèp la ke dwa rasire l ke vrèman sa ap di nan lari a jounen jodi a, se pa sa l ye, paske lè benefis nou kòmanse jwenn li. Mwen panse ke petèt nou gen tan pou nou rekipere nou. Mwen menm m pa siyen anba ankenn akò. M panse ke youn pa gen lejitimite popilè. E akò pa nou an, li pa gen kenn lejitimite tou. S on akò ke nou fè antre nou menm. Si n bezwen yon sèten lejimite, petèt. Nou kòmanse la bòn demach eseye konvenk de twa moun nan dyaspora. M panse ke mèt André Michel trè elokan but li pa konvenkan. Paske li pa konvenk mwen de anyen nan sa nou di a la. Ok, se yon nèg ki trè elokan but pa konvenkan. E m panse ke fò n pran peyi a o serye. Ok, li gen yon jenès ki la, gen yon jenès k ap fui. An 2004, se reziltan de 2004 ki la jounen jodi a. E mèt André Michel ou te nan lari lè sa a. Ankò yn fwa! Ankò yn fwa, on pal d'un posib entèvansyon amerikèn nan moman ke nap pale la a. E 2000, 2001, se li menm ki te ba nou yon lòt entèvansyon, e jounen jodi a, èske nou janm evalye responsablite nou fas a nasyon sa a? Èske nou janm fè sa? Kanpe di ke konstate echèk nou nan kote n mete pèp ayisyen jounen jodi a, kap kouri adwat agoch. Nou te gen leadership la, gen moun ki kwè nan nou, jounen jodi a m ta renmen wè ki evalyasyon ke nou fè de echèk nou nan mennen peyi a kote li ye jounen jodi a. Jako pozon Jako prezante preokipasyon li e li kesyone nou eske nou panse demach ke n antreprann la son demach kap pèmèt Nou soti. Sa m vle n konprann nou akò politik. E m te di sa tout alè a. E m pa konn si n te sezi entèvansyon sa. Mwen te di yon akò politik se pa yon bagay ou siyen a zanmi w. E swiv gade tout akò k konn siyen dan listwa nan lòt peyi, ka toujou gen pwoblèm nan aplikasyon akò a. Ka toujou gen de yon pati ki siyen akò a ki denonse vyolasyon. akò a. Paske se pa yon bagay ou fè avèk avèk zanmi w. Se des advèsè politik ki rive nan yon moman yo di y ap fè lapè, y ap antann yo pou yo pran opsyon nan enterè peyi yo. E se la l ye. Se pa enterè endividyèl. Se pa nou menm, mwen, Andre, mwen menm nou te toujou konn vin la. E anpil kamarad konn sa. Se pa sa k ka fè n vin la. E mwen m panse ke nou pa bezwen favè pesonn moun pou n vwayaje, pou n vin yon kote. Nou te toujou konn fè l. Sa ki enpòtan ke m vle n sezi, e m te di sa toutalè a, pa gen okenn antrepriz sou latè k pa gen ris ladan, kèlkanswa sa w ap fè a gon ris ladan. Jodi a nou wè ris ke n pran pou n siyen akò avèk Ariel la trè elve, li trè wo parapò avèk tout envestisman, tout konfyans ke yo plase nan nou. Men gon bagay ke nou pa swiv. Nou pa swiv trajektwa SDP yo. Nou pa swiv pozisyon SDP yo. M gen enpresyon ke se kòm si son istwa nou gen nan tèt nou men nou inyore pakou istwa a. Nou inyore yon ansanm de aksyon ke SDP poze. E nou di. Nap siyen yon akò avèk Ariel, nou siyen akò a e anndan akò a gen yon ansanm de revandikasyon ke nap pouswiv ki ladan. Ki akò kote nap pale la a? Paske tout lòt akò yo siyen e anpil ladan genyen liberasyon prizonye politik yo. Eske l ko rive fèt? Reyalite pouvwa a se byen si se Ariel ki genyen l. Eske gouvènman de konsansis ke nap pale anndan akò a eske l rive moute deja? Li poko moute. Se si gouvènman sa a te moute, nou te wè sdp prezan nan egzèsis pouvwa jan Majistra Jacosso di l la. Nou poko nan pouvwa. Sa vle di nou poko nan aplikasyon akò avèk Ariel an tèm, m te ka di w, nan real politik la. Kòman w kantifye e akò la? Sa vle di ke konbyen de tan pou w ba li pou enplemantasyon l? Kòman, ki lè, kòman, ki lè? Tande, ok, m ap, m ap, tande. Byen sur, byen sur, byen sur, byen sur, tande, byen sur, tout tande. Mwen menm mwen kwè sa ki enpòtan pou nou sezi nan demach SDP a, se ansanm de motivasyon ki fè l al siyen akò a. Eske se yon motivasyon pèsonèl? Eske se paske nou bezwen yon djòb nan men Ariel ki fè n al siyen akò a? Eske son bagay pèsonèl nap chèche kòmsi jodia pat gen posiblite m te ka di w pou n te kontinye fè batay la epi n di se Ariel ki ka fè batay la pou nou se avèk Ariel nou pot tèt nou bay Ariel m panse fò nou gade fò nou gade sa yo e li twò nou twò prese pou n tire konklizyon yo jodia eske se SDP k fè lòt aktè yo paka chita ansanm jan w wè jako sot di w la la. Gon yon delegasyon òt pòt, te gen reprezantan Biden, te gen reprezantan Depatman Deta ki vini ki di, m tande yo di, yo di fò yo mete akò yo ansanm, fè fizyon. Alò ke nou menm depi 13 jiyè nou di fòk yo fè fizyon. Pesonn moun pa chonje sa. Se kòm si lè sdp bay yon mesaj, yo pa tande l. Men yo plis fasil pou yo kritike sdp. Tout sa n ap di yo la sdp fè tout. Tout sa nap di yo la sdp fè tou. Sa vle di yo pa note sa sdp fè yo. Men lè yap kritike yo bliye sa yo. Blan vini l mande pou mete akò ansanm, yo pa kapab. Eske sdp gon baton majik nan men l, li ka annik di tout moun met tèt yo ansanm yap mete yo ansanm. Li pa kapab fè sa. Li tante l, nou echwe ladan. Nou echwe, fòk m vle tout moun note sa. Nou tante chèche akwa tout moun yo, nou echwe. Jodi a, pwopoze nou bagay avèk tout moun pou wè si SDP pap mache ladan. Sa vle di, fòk nou dakò ke SDP gen limit li. M di w m pap siyen akò a jan l ye la. M pap janm siyen yon akò kote mwen menm mwen pa ka enfliyanse l. Jodi a m pral siyen yon akò pou m dakò pou yo vin mete nenpòt moun prezidan, nenpòt moun premye minis sou li. Hein? Non men tande, se sa k fè n di, se sa k fè n di li twò, se sa k fè n di li, e sa k fè n di li twò, e sa k fè n di li twò, li twò prese pou nou tire lè konklizyon. Sa vle di, ba nou posiblite, hein? Non men tande, se sa k fè, non tande, se sa k fè n di nou transparan. Otomatikman gen gouvènman. Pa egzanp, mesye se de moun avize. Nou pa nan pouvwa. Bon m tande gen de moun ki di n nan pouvwa. Ki minis nou gen nan gouvènman an? Non, tande, tande, tande, tande, tande. Non, pa repete. Tande. Ban m di nou. Tande, tande, tande. Non, non, sa enpòtan. Tande, tande, tande, tande, tande, tande. Tande nou non li tande pa bliye mesye mesye pa bliye pa bliye pa bliye jiska prezan tande pa bliye non m swete nou tande tande m swete nou tande pa bliye nou fon nou fon moman kote se revandikasyon ke nap pote e jiska prezan kote nap pale la nap pote revandikasyon lè n revandike revokasyon yon moun nou revandike l e n di ke n pap patisipe nan oken gouvènman avèk de moun. Tan mye si yo revoke yo avan. E pou gade pou wè lè yo pral moute gouvènman, eske sdp ap ladan, ak ki moun lap ladan. E lè sa wap di sdp nan pouvwa. Men jodi a mesye tout moun konnen lè yon moun nan pouvwa.

Pwoblèm fondamantal ki genyen se ke pandan yon bon bout tan, vous êtes deux combattants, nou te toujou du bon kote de la bataille du pèp ayisyen. Si jodi a nou travèse nan kan, non, non, non, tande, non, pa met pawòl nan bouch mwen zanmi m, pa met pawòl nan bouch mwen patnè m, kite m pale frè. Vous avez toujours été du bon côté au niveau de la bataille du peuple haïtien. Si w travèse al jwenn dyab la, il faut croire que vous avez de très bonnes raisons. Men kisa moun yo konstate, mwa, M ap pale nan non piblik mwen an. Ki sa yo konstate? M ap fini. Sa yo konstate? Yo konstate ke sa w di ou gen kòm aki nan antre so kòl akò sa ke n siyen an, li pa vrèman yon aki. M pa bezwen yon akò pou mande pou moun rann de desizyon jistis. Yon konbatan kon André Michel w ap batay lontan, ou konnen w pa bezwen akò pou sa. Lè w vle pran lari a pou mande li depoze, ou konn fè l deja. Mentenan lòt bagay ke nou di ke nap mande pou Ariel siyen yo, yo pa bezwen akò pou sa yo. Paske jodi a la li klè pou tout moun, Ariel Henry son jwè Jovenel Moïse se on jwè ki soti nan menm sistèm sa ke nou di nou tap konbat la. Donk jodi a si nalyen avèl fòk popilasyon moun yo wè gen de aki ki sinyifikatif. ke nou genyen nan akò sa ke n bay la a. Paske se ke vous avez obtenu jiska dat, li poko siyifikatif nan zye moun k ap gade.
Mwen pa panse ke nou te dwe fè sa. Joseph Michel Martelly se Martelly ki bay misye dabò mwen dil ankò map redil pou Ariel met Martelly an konfyans li pran mèt José Pierre Louis li metel nan palè nasyonal kòm nou te ka di li pran plas eleman ki rele numeris la sa vle di ke se an konfyans li met Martelly je zanmi an sot di la mesye bagay la li grav. Ariel ap jwe an bon religion jodia jovenlist yo konn trè byen Ariel se mateli pou te la goumen an son goumen ant jovenel ant moun jovenel yo ak moun mateli yo sa klè kidonk mesye sdp yo mesye jiska prezan si nou vle achte nou li pa janm kontan pou nou mesye retounen nan kan nou.

yon seri de polemik,
paske mwen menm mwen konnen ke ou kapab di akò 11 septanm nan li gen Mateli ladann, men pa kont lòt akò yo, wap jwenn Mateli tou, wal nan Montana, wap jwenn nèg ki te nan Cedras, Michel François a Mateli, se yo kap pote akò a, ann pa al nan detay. E mwen kwè ke, e sa se la verite, lè wap fon chwa politik, Ap toujou gen moun ki pa retwouve yo ki pa fin dakò. Jan lè sot pale de Nelson Mandela, map li memwa li. Lè lap negosye avèk de Klerk, la baz de l'ANC n'était pas d'accord. Pou listwa e pou la verite. Baz la pa dakò. Baz la tèlman pa dakò, Nelson Mandela mennen negosyasyon yo pandan'l nan prizon. E majorite baz la pa janm konnen. Lè Aristide siyen akò Gouverneurs Island avèk Raoul Cedras, Anacreon pat dakò. Se listwa! Non se vre! Lè Aristide siyen akò Gouverneurs Island avèk Raoul Cedras pou l te ka retounen pran pouvwa a, baz la pat dakò. Anacreon pat dakò. Gon bann moun nan baz la k pat dakò epòk sa a. Tank ou pat dakò tou. Enben se enpòtan an politik. Sa vle di ki sa? Nou kapab pataje lè menm valè. Men nou pap janm dakò sou tout bagay. Lè pa egzanp Sanders ralye. Biden gen nan baz la k pa dakò paske yo di tande non tande tande tande non pa non non m pa sou teren w m pa sou teren w tande m pa sou teren w non m pa sou teren w m pa sou teren w menm si w fè yon negosyasyon da parèy men gen moun ki p ap dakò Aristide tande tande lè tande tande quand Aristide a siyen lakò gouvènè Zanin avèk Cedras Aristide negosye men pa anpeche baz la pa dakò. Sa vle di kisa? Ou pap janm fon chwa politik kote wap jwenn tout moun dakò. Kan an 1981, lè kominist yo aksepte rantre nan gouvènman Mitran an pou la premyè fwa, apre plis ke 40 an yo fè nan opozisyon, la baz yo te pa dakò. Men sa m konnen. Sektè demokratik e popilè rete atache a 500 pou san a revandikasyon popilasyon an. E se revandikasyon popilasyon an ki gide nou. Nou fon akò politik, nou ap ensiste, n ap batay pou akò a aplike. E nou bay tèt nou yon seri de paramèt pou nou analize ki pou pèmèt pou nou wè kote n ap rive. Men sa m konnen, sa m konnen, sa m konnen, jodi a, diskisyon ki gen la a, diskisyon ki gen la a, akò sesi, akò sela, Se paske machin nan poko vrèman demare. E m ba w garanti, kou dinamik lan anklanche tout bon vre, pa pral gen de, twa, kat, senk, sis, sèt akò, ap gen yon sèl akò k ap fè lawout. E lè sa a, nou pral retwouve nou ansanm dan la menm direksyon pou kontinye le konba. Men sa m konnen ki enpòtan, e Surena ale. Sa ki pi enpò. Ou la, ok. Sa ki pi enpòtan, sa ki pi enpòtan se sa Surena di a. Sa ki pi enpòtan se pa enpas politik la, e pa akò politik, akò 11 septanm, akò Montana, akò Penn, e pa sa yo ki pi enpòtan. Ou konn sa ki pi enpòtan? Se lè pwoblèm de baz ki l fo regle. Jodi a, jodi a. Ou genyen yon enstitisyon repibliken de mentyen dòd yo rele lapolis ki chaje gang ladann, ki pa kapab garanti sekirite popilasyon an. Men yon pwoblèm fondamantal. Ou genyen jodi a, m ap fini. On segond, vas-y. Dram nan se ke sdp pa gen okenn liy politik reyèl konkrèt l ap egzekite.

Odela de konfizyon ki genyen, swa paske gen enkonpreyansyon, swa paske gen de rezon politik byen motive, men le pli enpòtan pou mwen tout moun ki patisipe nan deba sa a aswè a, kèlkeswa opinyon yo fè soti, se de moun ki atache Ayiti, se de moun ki kwè nan nesesite pou nou travay ansanm pou nou konstwi peyi sa a sou de baz nouvèl. E m pral di nou yon bagay. Tout moun ki la a se zanmi Sektè Demokratik e Popilè. Paske si w pa t gen okenn respè pou Sektè Demokratik e Popilè, ou pa t ap pèdi tan w vin tande nou. E mèsi de nous avoir écoutés.
Peyi a lon kafou pou peyi a pale a pou kou minit. Wè. Li ekstrememan enpòtan. M pa, m pa, m pa, ankò yon fwa m ap renouvle mesaj mwen an. M pa bezwen pèdi nou. Si gen yon moun ki bezwen nou mete nou o rebu se phtk. E si m pèdi nou, m pèdi anpil. Men an menm tan tou, nou pati, nou pa fè yon erè politik non. A mon avi, sèt yon fot politik ki riske anile nou nèt politikman. So, bon, je pe.
Mwen tande, mwen tande apèl nou yo, mwen tande entèvansyon nou yo, se de entèvansyon de kalite. Li chaje politik ladan, e chaje, m te ka di w, leson politik, e anpil preyokipasyon politik. Mwen wè ke nou pa vle nou fè fo pa. Sa a se enteresan. Men nou menm tou fò n rasire nou. Fò n di nou ke risk ke n pran, nou mezire l. Pran pasyans avè nou. Paske nou pa ta ka voye pa lafenèt tout sa nou fè ansanm yo. Nou pa ta ka jete yo. Nou konprann preokipasyon nou. Nou konprann enkyetid nou yo. Nou gen anpil enkyetid. Men, M pap tande anakreyon kounya la paske kondisyon pa reyini pou m met pèp lan nan lari. M pa pral mennen pèp la nan lari kounya. M gen lòt mwayen pou m batay. M wè m gen lòt zouti, m gen de lòt mekanis. Pran pasyans. Sa ka rive ke n bezwen rezilta yo rapid. Nou menm nou bezwen yo pi rapid. Paske se de dirijan politik nou ye. Nou bezwen baz nou yo rete atache avè nou. Nou bezwen baz nou yo jwenn rezilta. Men map di nou bagay pou m fini. Ou wè menm preokipasyon ke n gen la yo, nou menm lè n santi ke n bezwen rekonfò, lè n bezwen. Eklèsi oubyen chèche eklèsisman nan chita avèk baz nou yo. Ou wè avan n fè konferans, dènye konferans de près ke n fè a, baz yo n chita avè yo pa gen youn ki dakò pou n kite akò an. M pa konn si n konprann non. Paske y ap viv yon reyalite politik menm jan avè nou. Nou gen dè enkyetid, nou gen anpil enfòmasyon k ap vin jwenn nou, nou pataje tout enfòmasyon avè yo. Apre sa n mande yo kisa yo deside. yo di yo p ap kite akò a, y ap goumen pou respè akò a. Si kounye a akò a pa ka aplike, paske se ladan revandikasyon yo ye, paske jodi a m pa ka mande baz yo pou yo pran lari a, kòman m pral òganize lari a? Saizi gen de moun la jodia mwen mwen konprann ke nou gen plis ke 20 tan nap voye ti monnen bay militan lavalas anba an ki paka peye lekòl e 20 tan n gen nap fè sa wi men gen 20 tan k paka gen 20 tan k pa janm ka manje vrèman yo bezwen santi ke yo sou wout vè le pouvwa nou gen responsabilite sa nap pran yon risk nou konnen risk sa li peze lou sou tèt nou men fè n konfyans. nan prive kanal.